puisque nou jèn e ke nou petèt un pti peu plis a la mòd, nou petèt un pti peu plis branche, èske e nou genyen kont separe oubyen kont komen, kijan ke nou pwosede? Èske nou nan e m pa konnen independent, kouman yo di tèm yo? Kijan kijan mòd de fonksyonman an ye pou nou? Mwen konsidere l tankou ou gon pantalon sou, pa vre? Padon? Kòmsi yon moun ki gen yon pantalon sou li. Ok.
Ou gen diferan pòch, right? But, a la fen dè fen, kèlkeswa nan pòch kote ke l ye a, li nan pantalon an. Right? So, gen de moun yo menm yo di non, fò tout kòb la nan pòch goch la sèlman. Pou mwen menm, e jan ke nou òganize, di moman ke nou konnen egzakteman nan ki pòch ke l ye, e tout bay li ka sou de kont diferan men li armonize tu konprann sa vle di ke e le bidjè è fè e le bidjè è respekte e se se pati sa ki pi enpòtan yo m pa rantre nan micro manage kote ke fòk tout rantre fòk tout sou yon menm kont fòk tout paske a la fen e gen de seri de depans ke mwen menm antanke mari Une fwa ke l nan bidjè a, m pa bezwen konnen kòmsi dan le granilè, dan le detay kisa ke li ye. Tu vois, kòmsi pou m al gade talè la kounye a ou pral lestomake, konbyen kòb ou peye pou zong ou, konbyen kòb ou peye pou cheve w, epi apresa l pral di w, oh ou menm ou bezwen bèl fanm e ou pa konn konbyen bèl fanm koute. Donk, ofèt, Nou òmonize men chak moun gen libète pa yo anndan bidjè a di moman ke nou rive bidjetize depans yo epi nou bay sa pou nou bay lan. Pa egzanp, y a des comptes qui ont des objectifs bien particuliers kote ke chak mwa, chak pèsòn a la responsabilite d'apporter leur contribution dans cet objectif là. Une fois que sa fèt, Ok une fois que sa fèt ou bezwen ou bezwen fè tèt ou plezi a certains egards ou bezwen fon ti gate tèt ou paske again m pa konn kisa m pa nesesèman konn tout stress ke lap viv li pa nesesèman konn tout stress ke map viv so si kounya la ok oubyen Ann di ke tu as eu une bonne période au travail, ou vrèman kontan, ou santi w ta fè tèt ou yon ti gatri pou tèt ou oubyen pou madanm ou, then that's fine. Du moman ke objektif long terme yo, objektif court terme yo, nou rive satisfè yo, then a part de sa, fòk nou viv tou, right? Donk, se vrèman kòm sa konn òganize sa. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, m ap ri paske yon lè m te di Jean-Luc, fòk nou viv, Jean-Luc di m, men n ap viv! nou pa mouri. Paske m tap di l ke fò nou menm si nou gen des objectifs e sa m panse ke li vrèman enpòtan an term de tips finansye menm si nou gen des objectifs li vrèman enpòtan pou nou eseye le plus ke posib pou nou alwe on sèten montan pou nou kapab fè des bagay ansanm des bagay jis pou le plezi m panse ke sa son bagay ki trè enpòtan paske menm jan wap atenn sèten objectifs fòk ou kapab di ke wap jwi de kòb la. Ok.
Men nou pale de bidjè, eske nou gen yon metòd patikilye ke nou itilize pou nou kapab fè bidjè nou ou e ke e lè nou fin fè bidjè a piske ou di Jean-Luc ke ou pap antre nan lè detay ou fòk ou fin konnen l, eske ou eske Jere bidjè a pou asire ke nou rete nan lè limit li enkonbe a yon moun an patikilye oubyen nou chak konnen ke n ap fè swivi a pa rapò avèk sa ki rete, se ke nou responsab de li. Nou chak gen de responsabilite. Sa di ke Jean-Luc li gen tan konnen ke li se respons, li responsab ta ta ta ta ta, mwen menm gen de bagay se mwen menm ki responsab. Donk, e nou jis asire nou ke tout bagay yo regle. Men jan Jean-Luc te di talè a, nou pa nesesèman rantre nan yon micro management. So, lan bidjè an kisa ki, kisa ki etabli de manyè konjwent, se, se son les objectifs, pa vre? Le bidjè va depandre des objectifs. For example, gen de moun ki pa, ki pa nesesèman gen menm objektif nan lavi an, sa vle di ke E alò, m pa pale de koup non men antanke pèsòn, pa egzanp, yon moun li menm objektif li se jis li pa gen pwoblèm si l depanse tout sa ke l fè, right? So yon moun konsa, bidjè l se tout sa ke li rantre, tu vois? So, objektif yo detèmine bidjè a, sa vle di ke on a des objectifs à à long terme, il y a des objectifs à moyen terme et à court terme. Une fois que nou defini objektif yo, se it's like a it's like a top down approach, right? Nou defini objektif yo, kounye an nou kòmanse defini mwayen yo, sa vle di ke nou etabli, nou pa fè bidjè an epi sak rete, epi sak rete prale vè objektif yo, men nou plizoumwen di ok men kisa objektif yo ye, men pou n ta rive la men ki nivo kontribisyon ke nou prale, ok pa gen pwoblèm epi kounye an nou gade kijan nou ka mobilize. anmonize sa anndan bidjè a. Right? Gen de moun yo menm yo fè yo fè top down approach, sa vle di ke yo fè bidjè a e si bidjè a balanse l balanse, si rete yon bagay li e lè m di top down approach lan, gen anpil moun ki fè l de fèt. Sa vle di ke lè w lè w pa fè yon bidjè, ou gen yon bidjè men ou gen yon bidjè ki trè mal defini ki pratikman ou ka konsidere pafwa menm ki ilimite. Wi.
So, lè ou fè, lè ou fè bottom up approach lan, so, se, e, jan yo di a, sa l fè l fè. Right? So, kòb la al yon kote, apre sa ou menm, w ap chèche kòb la. Men objektif, objektif yon bidjè se pou di kòb la ki sa pou l fè. Right? So, si kounye a la, lè nou fin fè bidjè a epi nou di kèt, jan bidjè a tight la, se kòb kòmsi depans, kòmsi se kòb restoran ki pral oblije pran kou then se kòb restoran kap pran kou nou va deside oh nou bezwen tan kòb pou restoran epi apresa si lan rès nou mete yon bon kòb sou kont lan. Donk se priyorite ou tou konnen kisa ki priyorite epi kisa ki segondè. Wè se sa sou kounye a gen envestisman e kou e mwayen tèm genyen retirement as well paske yon moun wap viv ozetazini ou oblije panse avèk e retrèt la. Donk ou oblije. Alo tout kote Jean Luc. Hum?
Non. Tout kote an prensip, non? An Ayiti moun pa planifye pou retrèt. An Ayiti. Yo pa planifye men yo ta sipoze. An wi wi wi, wi wi wi.
Ok. An Ayiti moun yo pa, moun yo pa gen koutim sa a. Pa egzanp bò isi an depi wap travay yo, yo, ou gen 401K, ou konprann? Omwen yo aktivman vini epi yo prezante w opsyon yo. Kounye an si ou menm ou pa chwazi opsyon yo, sa se petèt erè pa w. Men yo aktivman vini e yo prezante e yo prezante w li. Epi yo di w men ki sa w ka fè, men ki sa w ka fè, men ki sa w ka fè. Yo pale w de diferan opsyon. Yo gen yon moun nan resous imèn menm. Ki la pou sa. Wòl li se vini epi pou l abòde sijè sa yo avèk ou. Kounye a, si yo abòde sijè sa yo avèk ou epi w chwazi pa swiv li, then that's entirely on you. Ok.
Nou fè bidjè a, kounye lè n fin fè bidjè a, eske nou rankontre ankò pou nou kapab gade pou nou wè, eske jesyon an te bon ou byen eske nou jis kontinye ale de mwa an mwa jiskaske nou fini ane a ou byen nou tann a la fen lane pou nou fè yon rekonsilyasyon pou nou wè ki jan nou te pèfòm nan pandan ane a? M panse nou gen yon pwen fèb wi sou sa. Nou pa gen de reyinyon e Nou pa, nou pa genyen de reyinyon. Swivi an, swivi an, swivi an pa fèt. Like. Swivi an pa vrèman fèt. Sa se lòt pwen fèb, m ka di sa. Sa se youn nan pwen fèb yo, kòm tu as di. Swivi an pa nesesèman fèt. E, ofèt, bidjè an se, se an kèlke pò, se tankou son objektif ke w, ke w atenn, right? So, si w vize lalin, w ap atenn etwal yo. Si w vize lalin menm si w rate lalin w ap atenn etwal yo konsa tou si w pa vize anyen w ap atenn li a chak fwa donk dan lè grand liy paske ofèt youn nan objektif ke nou fè se ke nou pa senpleman kontante nou fè bidjè a paske bidjè a gen se youn nan enstriman yo men nou track egalman bilan pèsonèl nou. Tu wè? E lè nou chak bilan pèsonèl nou, nou rive wè e nou di ok men kisa objektif nou ye, men kibò ke nou ta renmen rive pou ane an. Epi kounye an, nou di konsa ke at the end of the year, we would like to have a net worth, men ki net worth ke nou ta renmen genyen nan bilan pèsonèl nou. Right? So, bidjè an ofèt se yon outil ke nou itilize pou nou atenn sa. Sa ka rive pafwa ke Gen de jan ou di w la, la manne ap tonbe du ciel, bon kòb san w pa konnen kote l soti li vin tonbe nan men ou right. So du moman ke nou wè ke nou on track pa vre, nou pa pral Jan yo di a, gen de eksperyans ke nou genyen, fòk nou fòk nou ale lan ti restoran, fòk cheve fèt, fòk dis, fòk dat, fòk nou enjoy nou. E donk di moman ke objektif lan, paske nou gen kòmsi dè objektif ki ase elve, men de manyè aske menm si nou pa atenn objektif sa a, men sa ke n ap atenn nan l ap relativman pwòch e l ap mete nou kanmèm nan yon nivo. Donk se pou sa, swivi an de fèt, Li plizoumwen fèt lè w gade net worth lan epi w epi w estime hey am I on track oubyen eske m behind. Si kounye an nou dèyè de trè de trè lwen nous allons voir maintenant hey quelle correction qu'on peut apporter et c'est peut-être ça ki t ap fè ke suivi a fèt de manière plus régulière parce que Epi picture. Net worth la se diminye lap diminye o lye ke li ogmante jan ke objektif yo te ye a. Donk, du moman ke, again, pa gen moun ki ta renmen bay tèt li plis travay ke nesesè, du moman ke nou on track, se pa la meyè rapwòch a avè w, men du moman ke nou wè ke nou on track, then we're gonna be satisfied with it and we're not gonna Nou pa pral retounen dèyè epi pou kòmnse pou nap antre nan le granilè pou nou wè. Ok men si sa te depann de mwen nou tap fèl chak mwa.
Ah bon enben ok. On est vraiment different. Mwen mwen konprann sa se aspè òganizasyon an men lezòt daprè sa m konprann se ke depi ke nou gon liy wouj ki etabli nan tèt nou depi nou pa franchil nou sou bòn vwa. Ekout
Menm si se pat chak mwa, men o mwen nan jan ke mwen mwen fonksyone, fòk gon striktyon. Sa vle di ke menm si nou di ok chak 3 mwa, men fòk gon antant depi o depa. Jean Luc li menm li plis nan sa li sot dekri an. Ekout.
Sa woul, nou pa pral bat kò nou. Sa flo, sa flo.
Mwen je suis, ok. Les Prescrits d'un philosophe français qui avait dit depi kola nou fre nou pap goumen pou glas.
Ki filozòf ki te di sa? An pasan, an nou rete nan sijè a. M pa ka fè literati. Depi kola m fre, m pap goumen pou glas. Trè byen.
Donk, ok, pa de pwoblèm. Men, jis pou fini avèk

Tu wa, donk nenpòt moun k ap swiv sa ki ta renmen gon bon e yon bidjè ou ka monte online ou ap jwenn yon template ou ka petèt ajiste l nan preferans ou men overall gen plen outi ki disponib. AI la ka fè w ka fè yon bidjè pou ou e ou jis ba l prompt lan li fè w li fè w yon template pou ou avèk tout bagay yo so se vrèman sa kon itilize. Ok trè byen.
Men nou ouvè sa vle di ke si bon. Se pou te teste n pou nou a ki nivo nou up to date. Ah wap pale de rocket money.
Men non men non men non m pa itilize app non plis. Pou wal bay tout aksè sa yo. Depi zouti a fè travay li pou kisa w bezwen lòt ki pi konplike. Non se sa mwen menm bon onètman nan sans sa mwen trè. Basic, sa vle di striktire men trè senp. Sa vle di m pa pral konplike kò m. Si kounye a yo vin pwopoze m yon bagay epi mwen wè ke li senp, m byen renmen l, why not? Men m pa pral chèche yon bagay ki konplike, si m gen Excel oubyen nenpòt ki bagay ki ban m yon tablo ki gen kolòn, se sa m bezwen, kolòn,